tout peyi a. Guy Philippe fè yon entèvansyon total kapital ki majistral Guerrier. Guy Philippe di ke e franchman nou vin parèt la rize di mond kote se chak jou nap repete menm betiz yo, nap komèt menm erè yo epi osi paradoksal ke sela pwis parèt nou toujou ap atann nou a de solisyon pozitiv. Li pale de tretrism, li pale de anbisyon pèsonèl, li pale anbisyon de klan, li pale chacun pour soi et pour son clan. Guy Philippe nan entèvansyon l lan, li pale seryezman avèk moun k ap dirije peyi an pou ta reflechi pou n wè nan ki eta nou lage peyi Dayiti kote imaj sa yo li sal, imaj nou parèt sal devan lemond antye e menm devan sa yo ki di Yo se zanmi nou yo, donk li di nou sispann fè betiz, pawòl Guy Philippe nou pral tande zanmi oditè.
Wi Guy Philippe. Pierre Renald. Se nou menm ayisyen tout tan kap mande chanjman, m tande n sou tout rezo yo, sou tout gwoup yo, tout moun vle chanjman. Tcheke ankò.
Pa gen pwoblèm. Sosyete nou an gen pwoblèm. Se nou menm Ayisyen ki tout tan k ap mande chanjman. M tande n sou tout rezo yo, sou tout gwoup yo. Tout moun vle chanjman. Men pa gon moun ki vle fè chanjman ak pwòp tèt li. Pa gon moun ki vle di bagay yo an responsab, an sitwayen angaje. Si nou chat ap di tout bagay nou paske selon jan nou kwè l, jan nou ta renmen l, jan zanmi n vle l. Nou p ap janm jwenn peyi ke n vle a. Se pou nou aksepte. Règ jwèt la e lè se zanmi n ki twonpe l pou nou di zanmi n nan twonpe l e pou nou eseye dirije l pou li menm li pa twonpe l ankò. Men si tout sa l fè l konnen ekip li ap bakòp li, si tout dezòd li fè li konnen ekip li ap bakòp li, l ap kontinye fè dezòd. S on pwoblèm ki kòmanse, k ap jèmen ann Ayiti. Mwen menm, anvan m pa t konn politik men depi aprè depa Duvalier m ap swiv politik. M wè de tanzantan l ap vin pi rèd. On jeneral kanpe li vann 7 avyon lame dayiti pa gon moun ki dil anyen son jeneral an chèf lame gen tout pouvwal yo vann ti avyon lame dayiti a on prezidan vini li di w li kraze lame menm lè konstitisyon an di l pa gen okenn otorite pou l kraze lame nou tout fèmen bouch nou menm jan n te fèmen bouch nou lè yo te vann 7 avyon lame dayiti Rene Preval rive l siy on akò. enkonstitisyonèl avèk Madam Albright, paske menm lè l pa bay dwa pou moun yo vin sou teritwa a, men l bay dwa pou moun yo pase nan espas ayeryen ayisyen, tout moun fèmen bouch yo, a, se anbasad amerikèn, a, si w antre nan sa, yo p ap ba w viza, y ap koupe viza w, tout moun fèmen bouch yo. Prezidan Aristide avèk Antonio, an 2002, siyen yon akò avèk ameriken ki di ameriken, wi nou ba w dwa e otorite pou w antre an Ayiti pou w vin Arete kolonbyen sitwayen etranje an Ayiti si w gen pwoblèm avè yo. Ameriken di ok n ap fè l e n ap ba w 500 mil dola pou ede lapolis la pou ennan. Akò ennan sa a depi 2002 ameriken pran l li pran pòz yo te ba li l pou kolonbyen kounye a li rantre li pran ayisyen li fè sa l vle e malgre ke palman ayisyen an pa t janm ratifye Ti akò pou 1 an sa a, ameriken ap fè dezòd kòmkwa yon peyi ki di se lidè monn lib la li ye, yon peyi tout tan k ap pale de demokrasi, nou poko janm pran san n pou n wè yon moun anbasad amerikèn nan televizyon oubyen k ap pale sou radyo, jan y ap pale w de demokrasi, de respè lwa. Epoutan se yo menm sa a kap vyole tout lwa ki genyen an Ayiti. Men ki moun ki ka di anyen? Menm jounalis pa kab pèmèt yo fon emisyon sou sa. Paske tout moun pè. Nou vin tounen yon pèp de lach. Yon pèp de zonbi. Prezidan Aristide ankouraje nou tout envesti nan kowoperativ. Yo vòlè tout kòb kowoperativ. Eh! Moun yon ti jan pè moun pa kab pale twò fò. Prezidan Preval foure men l byen fon ak ekip li, bon ekskize mwen m pa di prezidan Preval men gouve sou gouvènman Preval la mwen tout lajan tranblemann tè avèk petro karibe fè fon okenn moun pa di anyen ah e se bagay gwo nèg se antre yo yo met tèt yo ansanm yo e bagay la fin fèt mesye ann fèmen bouch nou. Prezidan Martelly vini, yo fin fè tout chou e rav avèk ti rès kòb Petro Caribe a, avèk ti kòb tranblemandtè la, okenn moun pa kab di anyen, ase ekip nou mesye, n pa kab pale. Prezidan Privè vini, l vin vòlè ti rès ki te genyen an, avèk tout ekip li, a mesye, nou pa kab pale. Yo bay Prezidan Privè yon manda. pou l fè yon eleksyon, pou l kontinye yon eleksyon. Li kanpe an jen, li di bon manda l la l ap fè ennan pouvwa olye kat mwa yo te ba l la. Okenn moun pa di anyen, sèl mwen k pale ki di non sa pa kab fèt. E tout moun pran m pou yon bèt nwa paske m ap di verite, paske m ap eseye. Anpeche peyi a rive kote l rive kounya la. Ki moun ki te di anyen? Nèg nan opozisyon jodi yo k ap pale. Yo tout t ap fè chou e rav sou Privè. Yo tout te gen chèk mò. Jounalis, gwo jounalis Ayiti yo tout te gen chèk. Yo te gen ona. Youn pa t di anyen. Pandan ke yo te wè peyi a nan kisa l pral tonbe kanmenm pi devan. Paske pwoblèm atik 134 pwen 1 ak 134 pwen 2 a, li t ap vini kanmenm yon jou yo t ap soulve l kanmenm. men jodi a yo soulve l. Olye pou Ayisyen chita ansanm pou nou wè kòman n ka rezoud li, paske li se yon pwoblèm vre. Paske anfèt opozisyon an gen rezon, Prezidan Jovenel gen rezon nan kesyon atik 134 pwen 1, 134 pwen 2 a. Ou kab analize l nenpòt ki jan, ou kab wè youn gen rezon oubyen lòt la gen rezon. E se sa k fè.
Voilà donc c'est Guy Philippe zanmi auditeur ki tap bay opinion l. E se sa k fè konstitisyon 87 la li menm li te mande pou n gen yon kou konstitisyonèl la kou konstitisyonèl la li t ap la lè gen pwoblèm sa yo pou l tranche yo pa janm fè l pa gen yon moun ki janm di anyen. Donk nèg la yon fwa ke l antre nan leta l sou li sou pouvwa li fè sa l vle tout moun fèmen bouch yo m'en se sa mwen menm se ekip politik sa m ta renmen fòme de nèg ki pa ret ak moun de nèg ki pap swiv moun men de nèg kap swiv prensip de nèg kap swiv ide de jenn fanm kap swiv ide e prensip pou n wè si n kab jwenn Ayiti ke nou bezwen an toutotan nou ret nan bagay depi se patizan ki fè dezòd menm lè l vyole lalwa e l gen dwa vyole lalwa nou pap rive okenn kote okontrè Se pou nou ba yo konsèy pou yo sispann fè l. Donk m ta swete yon jou moun k ap fè politik nan peyi n yo sispann pla. M ta swete yon jou moun k ap fè politik nan peyi n yo sispann sousou e panse a Ayiti. Sispann panse a tèt yo oubyen a ti pòs yo men panse a Ayiti. Dènyèman nou t ap fè yon reklamasyon jis nan Kafou Zaboka. M tande yon ansyen palmantè ki di, Ah mezanmi, si nou fè l, yo p ap fè wout Pestèl, Dichiti p ap komin. Ki tip de peyi n vle fè avèk de dirijan konsa? On prensip pa gen pri. E wout Pestèl pa gen anyen pou l wè avèk lè on pèp ap defann on bagay ke l sipoze defann.
Guy Philippe ki te entèvni yè a nan espas Maten Karayib. Maten Karayib, anpil pawòl pale hein. Donk gen de bagay jounèlman nou pa divòse ak yo vrèman, nou fèk kare senbòl de la betiz o zye di mond. Toutan nou pa gen kouraj pou n asime, pou n pran responsabilite nou. E se sa m t ap di nan ti detay, nan ti kozman avèk la fami, jounen jodi an fòk nou aprann timoun yo e aprann fè eskiz. Aprann yo fè eskiz. Timoun nan pase l pile w epi l di w se pa ma fot. La fot est a ki? Se ta fot? Je m'excuse. Dezole. Pardon. Je regrette. Oh sorry. Se sa pou n aprann timoun yo. E pandan ke y ap grandi, y ap aprann asime. Y ap aprann a pran zak yo. M pale w de tretrizm, guerrier. Epi dezyèm bagay Guy Philippe ta di a, le sousoutisme lan. Sa vle di ke li gen yon maryaj avèk ipokrizi ladan l tou. Moun nan lè l ap defann enterè l, li prè pou l fè tout bagay. Li bese l, li ranpe. Donk sa yo se de defo vrèman franchman si nou pa kòm moun nou pa jete vye tanperaman sa yo m pa kwè nou gen okenn kote nou prale. Men Guerrier gen anguiy sou wòch, gen anguiy sou wòch, e sak fè ke yon nèg ki pran angajman pou fè analiz ki lojik nan sosyete sa a, e kounye a m konprann sa Galile, e sak te rive Galile a. Donk yo gen dwa wè se ou k pase kòm kriminèl, epi vrè kriminèl la li menm l ap bwè chanpay. Yo inosante kriminèl lan, epi ou pase kòm kriminèl. Depi nan sosyete sa ou ka ap fè, ou sèvi, ou pran wòl eklerè. San w pa ni goch ni dwat, ou rete nan netralite pou w kapab ede moun konprann yon reyalite. Yo gentan met gwoup deyò, mete pankat, yo senbolize tout jan, vin joure, kòmsi kou yo joure a, w ap ranmase batan klan w, w ap kouri. Bon, m ap tou di nou bagay klè, moun ki konnen y ap vin fè menas swa pou Bob Alder, azil politik, etsetera, nan, se tentennad n ap fè. Map di nou sa maten la, tout sam genyen aprè 25 an ap fè bèk fè dè radyo sa, tout sam posede avèk syè fwon m, mwen envesti yo isi a. Mwen envesti yo nan peyi m. Donk a fè konprann m pral mawon pou yon moun nan pa gen sa. Sèlman map aji avèk konsyans mwen, avèk etik pwofesyon an mande, nan respè nòm avèk prensip yo. Sa ka rive yon jou li fè plezi ak sektè sa ou bat bravo. M pa gen okenn pwoblèm. Demen tou, lè l pa bon pou ou, ou pa bat bravo, je m'en fous. Epi, raple panse ke m pataje avèk nou maten an. Guerrier, gen yon senp ti remak m wè radyo, radyo Métronome, m wè radyo Métronome poste li, e nan rapò FJKL la, okenn lwa.

Mande madam Gauthier. Gen on voice viral sou tout rezo sosyo yo avèk yo kòm kwa yo ta idantifye l se vwa w avèk yon polisye ki ta sipoze anba w kòm enspektris jeneral Èske, ki sa w ka di de sa? Madam nan reponn, Pa gen pyès lwa ki entèdi l pale nan telefòn. Tu es là? Wi, wi, wi, se sa, wi, m te pale avèk Madam Gilles egalman. Enben, Madam Gauthier a tou di
atravè sèt repons. Bon.
Ann vanse.
Ann vanse. Ki nouvèl prezidan pwovizwa opozisyon an nonmen pou mennen bak tranzisyon an depi l te parèt nan lannwit lendi pou louvri madi a kote l t ap prezante yon kout diskou. Depi lè sa nou pa vrèman gen nouvèl prezidan pwovizwa a la nan ki anviwònman l ap evolye men selon Yon dirijan nan opozisyon an, Mèt André Michel, ofisyèl etranje ta deja rantre an kontak ak jij Joseph Mécène Jean Louis. André Michel fè konnen prezidan opozisyon an dezinye pou al dirije tranzisyon an renouvle volonte l genyen pou l ale jouskobou nan misyon yo konfye l. Ki misyon? Pòt pawòl sektè demokratik ak popilè a mande popilasyon pou kontinye mobilize pou rive pouse do Jovenel Moïse pou pèmèt. Enstalasyon Mèt Joseph Mécène Jean Louis kòm prezidan pwovizwa peyi a, ann swiv yon kont randi ak Jean Paul Lundy.
Yon lòt fwa ankò egzekitif la monte sou lajistis pou l ki nan. Lajistis kontinye ap sakrifye. Arestasyon yon jij nan lakou kasasyon Yvikelda Brésil, enspektris jeneral ki.
Kesyon sa ap pichkannen lespri divès moun nan sosyete a. Opozisyon an. konn sa trè byen. Mentnan m konnen gen anpil moun ki ta renmen gen nouvèl prezidan an. Yon repons ki pou rasire tout militan politik sòti nan bouch Mèt André Michel. Le prezidan desinye, Joseph Mécène Jean Louis, se pòte trè byen. Le prezidan desinye se pòte trè byen. Prezidan sa ki gen pou misyon dirije tranzisyon an lè Jovenel Moïse fin tchola kò l nan Palè Nasyonal, li pa rete san l pa fè anyen. Si n kwè enfòmasyon pòt pawòl sektè demokratik ak popilè a kominike, divès gwo palto, moun ak babin, ofisyèl nan kominote entènasyonal la deja pran kontak ak mèt Joseph Mécène Jean Louis. Yè swa, le prezidan deziye li te genyen yon antretyen Trè konstriktif avèk des ofisyèl de la kominote entènasyonal. Se yon konvèsasyon ki te dire pli d'une è, antre 9 è 30 di swa e prèske rive nan 10 è 30. André Michel pa di ki sijè ki t ap deba.